Kòman koze a se dabò patisipasyon seleksyon an, nou gen lontan e nou te kapab wè efori ki gen ladan. Men avan nou antre nan gwo lo a pi lwen, m ta renmen w fè yon ti pase sou jwè James Laurent ki jwe eliminatwa yo. Se vre zanmi yo wè w te kapab di se dènye jwè, gwoup jwè sa yo ki jwe la a, se pa sèlman yo menm ki pèmèt nou kalifye. Avan James Laurent gen ekip nou jwe e gen de jwè ki vini, ebyen nou ka toujou fè yon ti rapèl avèk zanmi yo avan nou antre nan vrèman anndan koze a. Fò nou di la a, jwè ki patisipe nan kanpay eliminatwa la se. 31 jwè, men si nou pran pou ane a, nou gen 34 jwè ki jwe an seleksyon. Sa k fè ke diferans la se paske Ayiti te jwe yon match amikal e genyen 3 nan jwè ki te... Ki ajoute sou 31. Ki ajoute, ki fè 34 jwè. Jwè ki jwe plis match nan kanpay eliminatwa la, se Pierrot avèk Nazon. Pierrot fè 10 match, Nazon fè 10 match. E Pierro Nazon se meyè bitè a avèk 6 gòl, Pierro fè li menm 3 gòl ansanm avèk Dondiston Lisius. 3 mesye sa yo se yo ki fè plis gòl pou seleksyon an. Kounye a la nou prale nan lòt jwè ki fè plis match. Ade fè 10 match tou. E genyen Arcus 9 match, nou sonje avan dènye match la li te sispandu. Danley 9 match, Leverton jwe 9 match. Johnny Placide jwe 8 match, e Duc Lacroix jwe 8 match, Jean Kevin Duven jwe 7 match, gen Ruben Providence ki jwe 7 match, Christopher Athis jwe 6 match, Jean Hector Bellegarde jwe 6 dènye match, dènye dènye faz yo, genyen Calfred Sainté ki jwe 5 match, E genyen Fafa Piko ki jwe 4 match, Martin Experience jwe 4, Josue Casimir e Josué Casimir jwe 4 match, genyen Anex Delcroix ki jwe 3 match, Derrick Etienne jwe 2 match, e Mondy Prenier jwe 2 match, nèg sa yo pa jwe dènye faz la yo menm. Prunier. Prunier, Prunier. Prunier, Prunier. Hum, Gebelma Junior Joseph.

Genyen e ke lo tèm ou si jwe yon match e dènye a se Webens e pa Sius atakan kap jwe Zetazini ki jwe yon grenn match. Ke lo tèm ou si an li gen lyen avèk jèn ki te nan ekip U17 la? E frè ou e? Ok. An tou se nou gen 34 jwè.
Genyen 31 men te gen 3 ki ajoute. Wi sou kanpay eliminatwa ou la depi dezyèm faz la jiska dènye match la gen 31 jwè. Men si nou pran sou ane a paske Ayiti jwe match amikal tou gen 34 jwè ki jwe sou ane a. Kòm E emisyon an se plis sou ane a. E nou tou anglobe e eliminatwa la e an jeneral ki fè la se e nou eseye fè la dispatching nan. 34 sou ane a, dan lansanm sou eliminatwa a se 31 jwè. Kevens te gen anpil ekip avan l rive la, avan l rive nan faz ki pou mennen l la mesye. Gen lòt match li te jwe nan kanpay la. Bien sûr, bon, bien avan nou rive la, te gen premye faz la. Tout a fè. Ke nou te fini dezyèm la dan, e pi vin mennen nan tout. Premye faz pou nou, men dezyèm faz de. Wè, wè, wè, premye faz pou nou, jisteman. Men apre te vin gen dènye faz la, kote ki te pi enpòtan an. E pandan m ap di sa, sa k ap eseye moute nan tèt mwen nan moman an, m sonje lè, lè, lè nou konn advèsè Ayiti yo, epi gen de sondaj k ap sòti, y ap bay ti. kantite pousantaj pou kalifye, te Ayiti ki te dènye nan gwoup la. Bon, enposib pa Ayisyen, paske lè n te lon gwoup ki te gen Honduras, ki te gen Costa Rica, ki te gen Nicaragua, men m pa wè, yon moun ki t ap gad foutbòl, m pa wè pou ki sa yon moun te panse Nicaragua devan Ayiti jodi a. Ya. Pa pou avèk, bon, menm lè rezilta resan yo, m pa wè Nicaragua te fè twòp bagay. Ekip nou bat anpil wi. Wi, m pa wè Nicaragua te fè twòp bagay.

Sa te bon pou jwè yo lè nou konnen nou pral kont e nou pral jwe kont advèsè yo epi e nou nan opinyon piblik la, nan entènasyonal la yo kwè ke nou pa premye ekip ni dezyèm ekip ki ka kalifye, vwa menm twazyèm. Bon aprè te gon te gen moute desann nan kanpay la, nan dènye faz la sitou. Paske si nan premye tan, ann di Ayiti li menm, Nou genyen Nicaragua fè nul kont Costa Rica, men gon peryòd kalifikasyon Ayiti pat klè ditou. Apre 3 a 0 Honduras. Wè, nou pral pran 3 a 0 kont Honduras, epi tou swit apre, non nou, byen avan Honduras la, nou genyen Nicaragua hein. Ya. Nou pral pèdi kont Honduras, men la, nan, nan, nan match ki te rete yo, li vin parèt se te yon mirak. Paske desten Ayiti pat nan men l. E pa kòmsi menm lè Ayiti te bat 2 match yo, nou tap tou kalifye pou mondyal, nou te oblije nou menm pandan. N ap reflechi pou n genyen 2 match yo, n ap reflechi tou ki rezilta Honduras ap fè lòtbò a. E petèt lè bagay la ap vin pou ou tou pèsòn pa ka anpeche l. Pandan n ap goumen avèk Kosta Rika, epi Nikaragwa pi vye ekip nan gwoup la, wi, Nikaragwa pi vye ekip nan gwoup la ap ede n. E gwoup Ayiti a, se gwoup ki te pi difisil la. Si n al gade, se sèl gwoup ki pa bay.

Nicaragua se pi bon dènye a ki gen nan tout faz la. Donk se ton goup ki difisil e malgre sa nou kalifye la den nou fini premye mwen mba se se te se te se te se te se kareman pou mwen kom se bilan nap fè m tou antisipe l pou mwen se pi gwo eksplwa ane 2025 lan. M pa fouye nan lot spò spò nèt men an tou ka nan spò ayisyen pi gade yo m pa kwè gon pi gwo eksplwa pase sa an 2025 paske fok nou sonje tou e sa trèzenpòtan Ayiti Pa jwe yon grenn match a domisil. Ke nou ka rale nou di pa moman gen de rezilta Ayiti yo te pi bon lè yo deyò men pa jwe nan e Devan piblik la pa menm. Devan piblik non li te konte paske si n ap gade tou lè w pa jwe kont devan piblik ou gen plizyè bagay ki jwe kont ou. Deja gen yon kesyon fon. Onivo ekonomi. Ou pèdi l.
Epi kote w al jwe a tou e pa gratis.
M sonje gen yon papye m te ekri pou Ayibopost kote m t ap kantite lajan n bay Repiblik Dominikèn nan yon peryòd. E pi anplis de sa tou, piblik la, nou te wè nan mak nou resevwa yo, moun yo pa t an gran nonb. Bon. Eksepte Rene Mak sa.
Wi, paske la te gen yon gwo anje, menm moun ki sot Ayiti, ale ale nan mak sa. Men, se pa pi bon kondisyon pou yon peyi jwe. E nan tout istwa koup di mond, depi lè rezilta pran sou teren, se premye fwa yon ekip li menm. e kalifye pou koup di mond sou teren li pa jwe yon grenn match lakay li. E sa a sa vle di sa l vle di a e sa a trè enpòtan e. Men m panse se pi gwo eksplwa ane 2025 lan. Mèt Nathan 52 zan apre. 52 zan apre. Mwen men Kevin di se pi gwo eksplwa ane 2025 lan mwen men m ap kontinye pèsonalize l.

Gon yon diferans ant lè ou kwè, lè di ou nan le domèn de la fwa, se di ou kwè yon bagay ka fèt, kòm si ou gon yon sensasyon, ou gon sentiman yon bagay ka fèt, avèk pou lè bagay la prive tout bon, konkrètman. Lè tiraj la fèt, si w ap gade l de pwen de vi reyalis, sa Kevin sot di a trè jis, pou ki sa nou te ka, moun ta ka panse ke nou, ke Nikaragwa devan nou? Men ki jan yon moun ta ka panse tou ke nou ta pral kalifye e sou Onduras e sou Kosta Rika? Ou di Onduras ki fenk sot fè demi final Gold Cup? Byen si, e pi, kan m ta ka di sa la tou, jodi a yo devan nou. Ah, footballistikman, bon, lèm di jodi a, apre emi a 3 la, yo pa devan nou, se nou k devan yo kouni a, men... Ou ka lè sou 30 dènyè an, yo pa yon foton, yo chè pou yon peyi yo, nan football. Men si m sonje, yon emisyon nou fè, kèk tan avan ba la lage, nou di malè ak moun ki pal gen pou pè di pwen kont Nicaragua. E se nou k pal benefisye de sa, heurezman. Se di se sol nou k pa pè di...

Son bagay enpwobab. Se sèl nou yo pa bay gòl. Mesye. Fòk nou dil tou.
Gwo pakèt bagay enpwobab ki rive nan gwoup sa. E pou yon fwa, e se poutè sa mwen yon gwo emosyon, pou yon fwa, lè pyès la ou voye lan lè, e sou bò pa nou an l tonbe. Se di, posibilite ki te genyen,

Sa ki vin fè ke diferans gòl nan gwoup la vin rebalanse. Pase Honduras te tal kite nou nan sa. Li vin rebalanse. Lòt bagay favorab ankò. Placide. Gen kèk jou Placide pa ba nou gwo satisfaksyon. Placide redevni Placide. Placide retounen Placide jodi a. Nan 2 match ki pi important yo.

Se, se. E bèt nwa nou. Kòm nan ka di sa. Se la rive de la seleksyon kwa. Wi, se, se, se, se, se le gason modi de la seleksyon. Jan sa vle di, pou nèg la desi, match la pral jwe, tout moun di ki pawòl divèje sa, m gen enpresyon. Ou panse yo ka vin?
Ou panse yo ka vin? Te gon diskou konsa. Epi nèg la soti kareman. Paske pa bliye, dezyèm gadyen nou an, se gadyen rezèv nan U17 la wi.

yo alinye pou nou, epi pou nou jwenn e kalifikasyon sa, donk se de jan de bagay lè yo rive ou, ou pa menm ka kwè ke bagay la rive. Mwen m pran pil tan pou m aksepte vre tout bon, se tout bon mwen m tap gade nou. E mwen nou te ka mouri si ta. Si, si, si Onduras fè grenn gòl sa, e li ki te dwe pase, mouri. Wi, men, men, men, e pral di ou tou. Bagay la, Bay on di Pepe ta di, bagay la jouissif jiska la fen. Paske Costa Rica, pandan match la, se Costa Rica k ap domine Honduras. E pi Costa Rica vin pran on katon wouj. Ya.
E pi rapò de fòs yo nan match la, envèse.
Gad, nou pran, an n di, Onduras pran grenn gòl, e pa nou k kalifye. Mwen, m ap pale, m gen chè de poul, kò m fè chè de poul. Onduras pran grenn gòl, e pa nou k kalifye. E sa k fè n ret nan match sa toujou. An n di si Ayiti 3, 4, 0. Non, non. Onduras te ka fè grenn gòl la, se nou k dwe 3, 4, 0.
Klè. Nazon gen. Non, men si Nazon an plen fòm, ekip sa pran plis gòl. Men Onduras fè grenn gòl li, n t ap elimine. E, e, e, James, yon, yon, yon, bon, nou di sa, se premye pou mwen menm se pi gwo evenman ke nou viv, paske li menm. Li konsène nou, e gen yon moman ou gen enpresyon lespri nou kite kò nou? Mwen menm m pwal
apre evenman m pwal eseye la e vreman reyalis ke tout sa nou vi yo nou revi yo ansanm men pwal gon m ka di gon tounan nan kalifikasyon e pou mwen kalifika pa byen ke ekip ayiti a pran 5 a 0 Nan men e Kiraso 5-1 Avan Gold Cup la Nou ale nan Gold Cup la
Nou desann kanson nou si m ka di l konsa Reviman sitiyasyon pou al fèt M pa Mwen menm m pa fyè de li Sa m pa di a m pa fyè de sa Lè m di m pa fyè de li a M tap nan yon konba Nan konba m te ye avè nou tout la, m ta prefere nan konba sa tou pou yo te enlev jwè Violette la. Pou yo te pran jwè Recine nan. Ah ok, sa vle di ke pou l te reflete yon bagay. Li ladann tou. Tout a fè. Mwen panse ke l'avenue de Bellegarde pwal yon gwo tounan, eskize m, de Tout a fè.
reyalite seleksyon sa.
Mwen kwè ke si n pa gen Casimir, mwen panse ke Pou l te reflete yon bagay. Tann tou, mwen panse ke laveni de Bellegarde pwal ou gwo tou nan, eskize m, de realite seleksyon sa.
Mwen kwen ke si n pa gen Casimir, nou pa gen Bellegarde, nou pa gen yen e Del, Anes, Del kwa jou dène match yo, m pa si mwen ta pwal. Yo pote, yo pote, yo pote. Mwen se ekip Gold Cup la, malgre ke Costa Rica pa twò bon, Honduras mal fini nan twò la, M pa kwè nou t ap sezi chans nou. Kounye a, lè n gen bèl gad, pa bliye ke lè yo montre ke tout jwè ki nan gwoup sa a, Ayiti se jwè ki te gen valè machin ki pi wo a.
Se ekip. Ekip, ee.
Ekip ki gen valè machin ki pi wo a. Lè n ap gade an tèm de efektif, avèk ranfò sa a m di la w, mwen kwè Ayiti te gen yon chans. Non, e lè w gade. Pwa bèl gad la vre mesye. Pwa, pwa, pwa, pwa, pwa. Nou pa ka di pou santaj la, men li enormissim. Se klè, mwen wè l sou teren an tou. Bèl gad la enormissim. Sa finalman mwen kwè, mwen kwè ke ekip la chanje. Il sifi ke nou gen jwè k ap vin nan dimansyon sa yo, nou vin kon lòt ekip. Paske, Ayiti, si nou retire match nou pèdi devan Ondiras la, ke mwen panse antrenè a twonpe l totalman. Li pase akote.
Men,
Ann eseye refè film tout lòt match yo. Premye match la malgre ke nou ka di Honduras lejèman te gen yon ti dominasyon, men Ayiti rate 2 gwos okazyon wi. Avèk pye ou. Yo menm tou. Nenpòt moun te ka genyen match sa. Kareman. Ann sonje dezyèm match nou fè nul 3 a 3 a. Se yon match si nou gen abitid. Men nou fè remontada nan match sa wi. Ebyen sa m di w si nou gen abitid jesyon match. Nou dwe soti an viktwa nan match sa. Raplo se nan moute wo pandan ke nou pap fè presing epi defanse a pase nan do nou. Mwen panse lèm gade elatwa sa, mwen kwè ke nou kapab di foutbol ayisyen an genyen chemen sa. Gon chemen ki ede nou. Al chache ekspatriye al ede nou anpil.

E sa m te poze kesyon talè a, e eske nan pèspektif apre pou foutbòl ayisyen an, eske nou kapab kenbe sa a? Ki kote l ka mennen nou? Eske nan mwen garanti ke... Ban m pou yon 30 segond.
M panse ke ekip sa a, paske sou ti rale w fè a de Gold Cup la, nou annik wè 2-3 jwè, Bon klass vini la ou gentan santil ou sot pale ke pwa belgad la nou paka di pousantaj men lèw gade pwa jwè sa ak balon e san balon e pèsonalite li pote ande ekip la nou chanjel kazimi li apò li ou gentan chanjel mwen kwè ke mwen rejwenn ou paske nou fè kalifikasyon men li pa reflete sa kap fèt sou le plan nasyonal, kòm si e pa mande n mande pou te genyen 60 pousan jwè lokal non, men ke s on kalifikasyon vrèman entènasyonal. Dyaspora ba nou. Dyaspora, mwen dakò avèk on jounalis lokal ki di bon, m t ap kontan jan sa te ye avèk ekip Castelli a, gon, gon, jan sa te gon ti moman Saba a te avèk nou la, èske ou konprann? Men mwen kwè ke ekip sa a, pèp ayisyen an dwe nou vo plis, lè nou di vo plis la, fòk nou ouvè pòt nou moun ki vle vin jwe pou nou pou ranfòse nou. Lè James Nathan mwen menm gade ekip Gold Cup la epi toudenkou de twa jwè vin la ou wè l ni o nivo karaktè e pèsonalite epi gwo moman yo viv ebyen pou koup di mond la nou dwe ranfòse nou. Mwen menm dakò avèk ou. Lè nou mande ki kote sa pou mennen nou m di le plus loin possible la lè m di sa m ap pale nan nivo nou pa rapò avèk zòn nan. Fò n sonje reyalite eliminatwa sa yo. Kiraso preske fè menm bagay avè nou. Yo kalifye avèk yon ekip dyaspora. E Surinam manke fè menm bagay la. Surinam jis mank deksperyans. Dènye jounen a, kon kont Gwatemala, yo gaspiye match la totalman. Donk, reyalite espò a jodi a fè ke, e se pa, Ayiti sèlman. E se la a m panse, menm si ta gen yon ego, yon fyète nasyonal, se yon bagay ko fasil pou vale nan sans ke jodi a la gade Argentine. Anpil moun ap fè l.
Gade Argentine. Jodi a Argentine se meyè seleksyon avèk Espagne. Men chanpyona Argentine an nan pi youn nan pi move moman l. Sa vle di foutbòl Argentine an sou le teren. Men atansyon.
Diferans ki genyen an.

Donk, nou menm nou gen pa nou yo. E menm pa jodi a. Nou sonje Gonzalo Higuain nan yon moman done, mitan ane 2000 yo. La France avèk l'Argentine. Sa vle di li te ka jwe pou tout 2 peyi sa. Tout 2 peyi sa te bejwe. Yo te met pou la France. Ou ka di Trezeguet tou. Oui.
Trezeguet se nan Argentine li fèt. Oui. Kamou anezi tou.
Oui. Non, pa ekzanp Trezeguet sou fen karyè l.

Mwen yo te poze Deschamps kesyon sou sa. Ti pitit Mbaye ki nan Paris Saint-Germain. Wi, kap jwe gwo, kap jwe pou yo. M pa wè, m pa wè l non. M pa wè l. Aprè m wè 11 Mbaye nan mitan teren an. Li pa titè, li pa titè non, li te sou ban. Bon 11 m wè, m wè, m wè Mbaye. M wè nan 11 lan. Wi, men li monte lap jwe. Sa vle di, se reyalite a jodi a. Donk nou menm, e peyi la, e Centre Americain yo, yo pral soufri de sa. Paske diaspora ke yo genyen an, li pa osi enpòtan nan football, an Europe, etc. E ke yo pran Curaçao, ke yo pran Suriname, Jamaïque se paske Jamaïque. E Sendomeng te te fèl wi. Yo pral fèl.
Sendomeng. Men yo pral fèl. Pa gen Ayisyen ladan li. Avèk Lespagne, yo pral fèl. Pa gen Ayisyen ladan tou.
Lè w pran ti Conrad de la Fuente, menm si Conrad pa jwe pou pèsòn li menm, men

Nou soti de seri match. Wi, byensi, byensi.
Yo fini finalis tounwa prekalifikatif ki fèt nan zòn nan la. E y ale nan koup di mond la yo degaje yo. Donk, jan m di a, nou pa dwe fèmen laboratwa a, jan m di a. Paske se laboratwa ki ban nou Kòventina. Se laboratwa ki ban nou Nerilia. Fòk nou travay. Se li ki ban nou Donald. Wè, Donald. Se li ki ban nou Danley. Jeff, Danley. Ade. Ade. Trè byen, trè byen. Evidaman, pou laboratwa a rekòmanse fonksyone. Men nou pap fè la fin bouch tou sou binasyonal nou. Non, je ta, je ta, je ta, si yon fò se yo, se sa li. Epi bon nouvèl la tou, se paske, pa sèlman n kalifye avè yo, se yon mesaj li tou voye pou lòt binasyonal ki endesi yo. Byen si. Pou di, yon plato n bay la koup di mond, si n ka fè l an 2026, nou ka fè l an 2030 tou. Epi gen konpetisyon rejyonal yo tou. Gen Gold Cup ki deja pa nou. N ap gen mwens efò pou n kalifye ladan l, epi gen Kopa Amerika kounya ki pral bay plis posiblite avèk peyi ki nan Concacaf yo pou patisipe. Ou just gen pou bon nan peryòd ou a, ann di Gold Cup, Gold Cup k ap presede Kopa Amerika a, depi ou bon ladan l, sa ap ba w dwa pou w al jwe Kopa Amerika a. E menm, e menm m di Bèl Gad vrèman se fè fè Xavi, paske m panse, e menm.

Ayisyen yan anvayi Wolverhampton. Eske w kwè piblik Ayisyen yan oubyen nou menm laprès resevwa megasta nou yo nan dimansyon l vo? E dezyèm kesyon an, kisa w panse prezans Bellegarde la? Paske lè yon jwè ap jwe nan Wolverhampton nou di sa kap jwe fas a Guardiola, fas a Haaland li nan wo nivo a. Yon gwo mèsi avèk ou menm ki tap tande videyo sa, men avan menm nou ale nap mandew kèk sèvis kote ou menm si se pou la premyè fwa ke ou tonbe sou chanèl sa, abòne w avèk chanèl la, lè ke ou fin abòne asirew ke ou aktive ti klòch notifikasyon paw la ou metel sou tout, pa bliye tou kite yon like sou videyo a, patajel avèk yon fanmi, yon zanmi se pi meyè fason wap ede nou pou nou kapab grandi fout san fòs kote.